Lè nou te nou an dirèk sou fontyè peyi vwazen avèk Ayiti, donk anfas nou la, w ap gade yon pèl ekskavatis, se yon pèl ou te nan di yon traktè, w ap gade la ke ki ap fouye yon espas, se yon espas ki separe rivyè Masak an Ayiti. Otan ke yon kiyè enfòmasyon an t ap sikile, otan ke nan moman la nou gen ni sou plas pou nou kapab demoutre w kòman travay sa ap dewoule. Donk, selon enfòmasyon yo, e pèlk sa a, travay la se ta e, alòs se e otorite dominikèn yo ki ap travay la, pou yo kapab byen plase yon espas pou ke yo kapab rive kapte enpe nan dlo nan dlo sila ki soti nan rivyè rivyè Amasak donk yo ap pèse sa la yon fason aske pou yo kapab ebyen diminye sou kantite dlo ki pral gen pou desann nan bò kote ke yap travay sou kanal irigasyon rivyè masak la donk nou konnen pi ba gen yon pati ke ayisyen yo detèmine pou yo pran dlo ki sòti nan rivyè sila ke nap gade an ebyen dominiken yo menm ki entelijamman ki wè ke yo paka kanpe travay sa la yap fon fason aske pou yo kapab ebyen e kapte dlo a depi anlè ebyen wap gade la yo kòmanse pèse yo kòmanse pèse e twou se se traktè sa la e kap pèse dlo alò kap pèse yon twou yon fason aske pou yo kapab e ebyen pran. An nou di rezève dlo sa kap sòti depui anlè nou konnen dlo a se lal pase pou li kapab ale ebyen anba kote ke ayisyen yo ap pèse ap pè alò ap fè kanal lan ebyen la yo menm ki entèlijanman yo yo depui anlè vle kaptire dlo sa alò yo pap ka rive kaptire tout men yap fè yon sòt an kèlke sòt ke yo pran majorite nan dlo sila pou yo kapab e ebyen e kaptirel pou ayisyen kapab gen du mal pou yo jwenn ase dlo ke yo ta sipoze jwenn nan. Vwala e se konsa sa ye nan minit ke nap pale an donk dominiken yo la yo pa yo pa. Some yap yo pa some sa ke nou tap di talè a yo pa some nap gade anfas nou la se e espas nou wè República Dominicana donk sa ke wap li la wap gade l la nou gade nou wè plizyè militè ki nan espas sa la sa se drapo a se konsa sa prezante sou fontyè a lan. Nan moman ke nap pale a la, map gade, gade plizyè sòlda ki ebyen an pòs nan moman ke nap pale a la, e pi ba a se konsa sa ye. Donk fòk nou raple pou ou ke yè swa rivyè sa te an kwi. Sepandan, pa t gen lapli ki tonbe. Tout nan sans kote nou ye pou kounye a la, pa t gen lapli ki tonbe. Rivyè a lan tou senpleman desann. Aswireman gen la, lapli a te ka tonbe pi wo, men tout nan espas sa a nou ye sou tou prè teritwa an n di fwontyè Dayabòn nan, pa t gen lapli ki tonbe. Men sepandan, tout espas lan ou kapab ap gade ke kòman ebyen lapli. E nan tout kwen e rivyè lan ou wè anpil anpil e dega ann di tankou e dechè ke dlo a kite e tout sou kote e rivyè lan. Kite nou la gade nan pòs sa la se kote ke e sòlda dominiken yo. Repoze yo, se la. Wap gade la, se la e sòlda dominiken yo repoze yo. Donk travay lan la kap rapousuiv. Enfòmasyon an jan ke nou di'w lan, e se, e ben se otorite dominikèn yo ki pran desizyon sila pou yo fouye, e ben pèse espas sa la yon fason aske pou yo kapab e, e ben kaptire. Dlo ki dlo sa a nap gade la ki sòti nan rivyè a masak lan ebyen pwiske yo kitan wè ayisyen yo anba a la ayisyen yo nan pati ki pi ba a e detèmine pou ke yo rive e ebyen fini ansanm avèk kanal kanal lan ebyen yo fè ansòt ke Yo fouye, y ap fouye espas sa yo a pou yo kapab diminye nan kantite dlo rivyè sa a ta sipoze, ki ta sipoze desann pou al jwenn Ayisyen yo anba. Ebyen yo depwiye anlè entelijamman, medam e mesye, yo pran devan, yo vin bare nou depwi, yo vin bare nou anlè, yo pran e y ap fouye espas lan la pou yo kapab. Ebyen pran dlo a yo kaptirel depi yo anlè bon nou pa konnen ki kote yo pral fèl pase men la nap gade e traktè an la ki e.